Etèg la, Tout sa li ap fè, m ap pale de kretyen ki bezwen mete kalifikatif entèg lan bò kote l, se yon moun tout sa li ap fè, li ale nan liy ansèyman biblik. Kit nan afè prive li, kit se nan. Afè piblik li. Lè yon di prive ou ka mete la la fami, ti bagay anndan kay ou. Lè yon di piblik bagay pwofesyonèl nan lari a. Donk kèlkeswa kote li ye, kèlkeswa aksyon l ap komèt, li ann amoni, li ann li ann akò avèk sa Labib di. Lè sa a, lè sa a wè tèt la. Pwendvi biblik. Annou gade kèlke zespresyon. Lye a lentegrite. Premye an se senserite e onètete. M tou mete yo ansanm. Senserite e onètete. Ou menm ki gen Bib, kouri ouvri l nan Pwovèb 12, vèsè 22, pou wè ki dega sa fè, ki kote ou mete kò ou lè w pa sensè. Pwovèb 12 vèsè 22 pou wè ki kote w lage kò w lè w pa sensè Pwovèb 12 vèsè 22 Men sa Labib deklare, Lè lèv fos son tan abominasyon a Letènèl. Ou menm ki pa sensè, ki fin di yon bagay kounya, A wè sa w chanje lang ou ou di se pa t sa w te di Ou nan ou an abominasyon a Letènèl Lè w di abominasyon se yon se yon nivo èn An n di yon bò kreyòl la rayi Bondye rayi rayi rayi bagay konsa Lè lang fos son an abominasyon a Letènèl Epoutan men se ki ajis avèk fidelite li son agreab Wè Ceux qui agissent avec fidélité le soir gre. Lè w fidèl nan pawòl ou, nan aksyon w, nan sa w ap fè, o, ou gentan rive nan nivo agreyab la. Ou pa bon ankò non, ou gentan kite bon an, ou gen nan nivo agreyab. Men tandike si lang Bondye ba ou mete nan bouch ou a, ou sèvi avè l pou w bay manti, Ou nan abominasyon. Ou nan abominasyon. E pou nou ale pi lwen, Jezi Kris, ou wè pwovèb se bagay ansyen testaman. Nan Matye 5, apre Jezi fin pale avèk tout moun ki te akonpanye l yo, spesyalman disip li yo, sou Lamontay de Beyatitid, li kontinye pi devan pou l di, Ke vòtre wi swa wi, non, non. Le rès vyen Ti valè. M tèlman renmen dènye ti pawòl la. Depi w fin di wi, wi a dwe rete wi. Si w pa ka ajoute on mè, se ki sa k mete mè a? Dyab. Depi w ajoute on mè, li di dyab. Ou te fin di non, non an se non. Pase anpil fwa, nou pa gen pwoblèm pou nou di wi a non, pase n gen tan gen on mè nan tèt nou. Nou gentan gon eksplikasyon pou nou al bay pou nou vire roue a men banm di w tout lòt eksplikasyon w pral di yo ou pral bay yo se du diable yo ye or si bouch ou ap profane pawòl Bondye si bouch ou e ap di bagay diab ou pap wè Bondye donk ou pa entègre que votre oui soit oui non non ou ka toujou gen problèm ou ka toujou gen problèm e. De 2020 a 2024 nou pale de sa anpil moun ki dwe yo nou pale de sa anpil m pa chwazi pale de li men sonje lè w ba yon moun randevou sa vre lè w ba yon moun randevou fòk ou respekte randevou a a la kretyen ou fin di moun nan le 2 lè 2 a rive ou gon lòt pawòl pou bay se djab sa se bagay djab. Dayè sa mwen di nou, ke vòt wi wi swa wi. E yo fè nou wont tou. Menm si yo pa di l devan nou, yo di l wi lan baz. Ou menm ki kretyen. Yo di w kwè e kretyen w ye. Ou pa konn tande yo di w sa? Kwè. E pou sa pou n ap batay la? Lè n ap batay, fò nou bat pou levanjil ki anndan nou an pou li pa ekspire. Nou konn moun levanjil yo ekspire? Levanjil la kòmsi li si. Levanjil la gate tankou de gon bon manje. Gen de manje m konn regrèt. Gon bon manje epi lè pou manje l la yon bagay kèlkonk, vant ou ka te gentan plen. Gon bagay kèlkonk ki pase epi ou kite manje a sou tab la. Si te gen konda fwel nan frijidè ou kite l sou tab la. Epi nan de men w ap gade manje a. Si se yon sòs pwa ou wè kim ap fèt ap sot nan sòs pwa. Sòs pwa bay sant. O sonje yè Jan manje sa te gou! Se konsa Leon Lilo a vin tounen. Leon Lilo a tounen. Ou tèlman fè pawòl, ou tèlman pa laverite. Levanjil ou te genyen an, ou te leve avè l la, levanjil, premye levanjil la, ansyen levanjil ou te genyen an disparèt. Li vin si. Menm si w wè levanjil la, menm si w wè w toujou la, men, ou si, ou gate, ou ekspire paske w pran levanjil la mal. Ou pran kòm yon kouvèti sèlman ke votre oui swa oui, votre non non. Ou ka gen pwoblèm, mwen m di w sa, mwen m di l plizyè fwa. Ou ka gen pwoblèm. Mwen m ba w tèt mwen. Mwen m ba w tèt mwen. Mwen menm avèk nou e malere, malerèz nou yo se bat dlo n ap bat pou n fè bè. Wi ou ka te prete yon kòb la pou te fè yon lekòl, pou te fè yon kay, mwen te moun nan mwa janvye men lè w gade depi an novanm ou wè janvye pap ka respekte vre an wi gon jan bagay la ye zanman m depi sou 3 mwa ou gentan di wou letènèl dè zame sa pap ka respekte vre e kretyon ye ou gen 2 bagay ou ka fè. Son kòb li. Ou ka kòmanse dawonlod pou eton lòt kòb pou remèt kòb sa. Se premye demach. Si w kapab, pase gen moun ki pa gen a prete. Gen moun ki pa ka. Gen moun menm si yo bat tout peyi a pap gen yon moun prete yo. Dayè pou yo prete w fòk yo asire w ke w ka remèt. E sèl legliz, e bon Dye w vini ou gade sèvitè a, sèvitè m m gen pwoblèm la. Fè yon bagay avè l. Li pa menm gade menm. Konprann? E frè l ou ye, sè l ou ye. Fè yon bagay avè w. Men nan mond lan fò moun nan blendo avan pou l gade pou l wè èske efektivman w ka remèt li kòb li avan l prete w. Ou menm men yon siyen w ye la, ou gade entèl la, ou di entèl afè m pa bon. Ou konprann? E pa genyen l genyen non men. Fòk kòb la ap sanble pou kay. An nou di wap sanble yon kòb pou kay, sèvitè a kay la se se se an jwen lap bout. A mezanmi ou pa ka kite sèvitè a mouri. Li diw lap ba ou l an avril. Oh bon kòb la ak dòmi kap dòmi lò pretel kòb la pou avril pase avril lap ba ou. Ou wè ki dega sa fè. Si wal ba li l an jiyè ou menm. Sa premye demach ou ka fè. Ou prete l an men yon lòt moun. Pou remèt sa, ekri x oe. Pou wi a ka rete wi, pa vre? Ou te di an janvye, janvye, janvye. Fevriye, fevriye. Gon lòt bagay ou ka fè. Sa e pa, e pa ti brav la. W al kot moun nan. Sa e pa ti k pi brav la wi. Pase ou te gentan fin di janvye. Ou te gentan bay lè. Pase a Senjak. Sa e pa ti brav la. Ou bliye deplase, w ale. Kounya ou oblije rakonte. Kounya ou pral nan rakonte bon sèvitè gon bagay m ta bzwen pou m te ou fò fò di yon bagay fò di yon bagay men afè ou rete sou twòn ou jan ou konn di a sou pyedestal ou lè moun nan vin kont ou dayè ou pat menm gen dwa kite moun nan al kont ou se kretyen w nap pale an kretyen. E ou k te ba moun nan randevou an? Tè jou, le 10. Le 10 sa ou dwe al lakay li, ou pa t menm dwe kite l vin kote w. Se malonèt. Lè moun nan resi kwaze avè w le 15, le 16, le 17, bon ou pi move pase l. Ou pa kretyen non. M di w, levanjil pa ekspire. Lakay mwen gen sede mango. Wi mango bo rèd. Yo jòn! Bèl mango. Gen yon epòk lan ane an sa rele dèyè sezon. Dèyè sezon. Yo toujou jòn nan. Bon mango. Men chak dan w pran w ap monte a 2 grenn vè kanmenm. Haa. Po mango a bèmen anndan l chaje. E konsa yo konn di w dlo a vin di yo wi. Mwen di w sa. Epi wap mande sou moun, wap pran pòz kretyen w leve yon bagay. Non non levanjil la gate sèvitè. Levanjil la gate. Alò fòk nou pi atansyon. Paske Bondye pa rele nou pou vin pi mal. Li rele nou pou vin pi bon, pi byen. Li rele nou pou n a la pèfeksyon. Levanjil la ap gate. Ke votre oui soit oui, votre non soit non. Ou wè nan ki kò w lage kò w? Lè yon moun prete w pa remèt. Son gwo bagay wi. Ou pa wè sa? Men bon m di w, ou wè moun ki prete w, m an Ayiti a bon, labank pa prete moun. Dayè pa ou menm vye pòv l ap prete w. Dayè tèlman w ap mande w papye, ayayay mwen. M gen enpresyon menm papye grann ou pa t menm konnen menm yo mande w kilè l te fèt. Tèlman yo mande w papye. Kounye a ou jwenn yon malere parèy ou. Ki fè kou l konnen. Li apovri pou yon ti tan. Pou l anrichi, pa gen sa a vle di prè a. Li apovri l yon ti tan pou li anrichi. Pou li retire l yon pwoblèm kèlkonk ke w genyen. Ou pa pran sa gwo? Ou pa entèg ou pa pwè Bondye. Dayè moun ka pwè Bondye ki poua moute a la montay de letèn. Seli ki a le kè pur e le men inosant. Kè w pa pur non sèvitè. Sèvant tou wè w konsa la. Apa nou preche sa souvan. Ke votre oui swa oui, votre non non. Le rès vyen di malè. Tout rès bagay yo di dyab. Ou pa bezwen vin fè lojik avè m. Ou pa bezwen vin fè lojik. Menm jan m pale ou an m gentan konnen son lespri dyab ki anime w. Depi w dwe w pa dwe peye. Ou konn espri dyab anndan w. Dayè, m te di sa deja. M te jwenn m pa konnen kiyès ki di. Ou pa menm gen dwa prete si w pa wè kote w pral remèt. A ou pa konprann sa? Epi w rete konsa menm pou Bondye fè yon bagay pou ou. Ou pa wè kote w pral remèt ou prete? Ou gen yon lafwa ekstrawòdinè. Se pa Bondye gwo o non. Ou pa wè kote w pral remèt. Koulye w fou w ap mande prete. E mwen di nou kisa moun mande prete tou, ou pa mande prete pou vyann. M te di sa, pa vre? Ou pa mande prete pou yon sizyèm rad. Ou pa mande prete pou yon dizyèm soulye. Kite soulye a e mèt li. Si w gen lajan w achte l. Ou gen de deja. Ou gen youn pou legliz, youn pou maryaj, youn pou antèman. Sa fè twa. Ou mèt kite grenn sa a. Ou renmen l vre pako ou renmen l vre. Men pa fè kredi pou li. Ou renmen bòt sa? Bòt sa bèl li fèk sòti. Mwen pa ka al fè kredi pou li ou gen 3 deja. Menm si gen youn ladan yo k chire al kote yon bòs fèl koud li mare bouch li bechèye ti kredi pou li ou mete gon yon jan ou ranjel ou gon jan ou ranje bòt la ou ranje soulye ou genyen pou pa fè kredi sa a se kretyon ye. E moun ki fè w kredi, jan w wè l fè w kredi a, avèk bèl ti vizaj la, pa konsa l ap vin mande w prete, l ap vin mande w kòb la. Nou konn sa tou. Pase anpil nan nou se ansyen moun vre, nou konn bagay la. Nou konn bagay la. A figi yo prete w la, e pa figi y ap vin mande lajan. Gen bagay ou pa fè kredi pou li pou w pa antrave tèt ou. Se krèt yo, e fò w dwat. Fò levanjil ou a rete dwat pou l pa pouri, pou l pa gate nan men w. E lè w panse se yon bon levanjil ou gen nan men w tandiske levanjil la gentan e vole ale deja. Donk, pa bay manti. E wè w bay manti, e pa fòse, e pa Bondye k papa w, ou gen yon lòt papa. Ou gen yon lòt papa k adopte w. Dapre Jan 8, 44. Le père du mensonge est le diable Kit mansonj blag, kit mansonj bon mansonj, kit mansonj pa konnen tout bon E gon jan nou bay manti a, nou makiye l Nenpòt jou ou makiye mansonj la, ou makiye manti a pou ou bay Ou chanje papa Pa konnen si w ap retounen ankò men ou chanje papa Donk ou pap wè Bondye Pa bay manti. Ah m konnen de bagay nou pral banm lojik la oh wi se pou m sove yon moun e ou k te kenbe l an vi pou sove yon moun la gen bagay ou konprann e ou k konnen men la bib entèdi nou bay manti donk kretyen an se yon moun ki entèg sa vle di ki mache selon lè nòm selon lè nòm Tout sa m sot di la, petèt ou ka panse yo ekstrèmeman difisil. M te di Marc McDo sa, wi. Men gen moun Bondye menm fè dyòlè pou yo. Lè m di w m ta renmen Bondye fè ti dyòlè sa pou mwen, ap ta gen anpil e moun ke n konnen, fòk nou li l, wi. Kouri al nan Jòb premye vèsè 8, pou w wè sa Bondye di de Jòb. Waw! Papa dim halo non men sa touche kèm fè bondye pa jan bondye ap pale de jòb jòb wi on moun on moman avou papa k fèl wi de moun ki fè jòb jòb te gen san kap koule nan venn li tankou mwen m avèw wi wale sa bondye di de li. Mwen, wi pa menm jwif. Han! Li pa t jwif dapre. Tande! Bon, bon, ban m li l pou ou, m kouri li l pou ou. Ban m li l, kouri li pou l. Letènèl di a Satan, Satan t ap fè monte desann, li kwaze avè l, Letènèl di, As-tu remarqué mon serviteur Job? Tande sa, tande sa l di ankò, Il n'y a personne comme lui! Sur Dieu la terre c'est un homme intègre et droit waw craignant Dieu et se detournant du mal mwen ta renmen Bondye di sa vre gade entè Bondye wi c'est un homme intègre pou Bondye di Sion li genyen kretyen entèg sèlman ladann. Jis, dwat, oh, ki respekte Bondye, ki gen lakrent de Dye, ki pa janm fè anyen ki mal. Oh, Letènèl lè sa vini. Lè Bondye pale, li fini. Bondye di l entèg, li entèg. Bondye di l dwat, li dwat. Se pa sa? Entègre e dwat. Kisa w ap fè menm? Kilè w ap kòmanse a pwosesis entegrite w la? E sa m ta renmen, ou menm ki chita la, kilè w ap kòmanse ak pwosesis entegrite w la? Agay ou telman lwen men gen kek bagay fok komanse pran rezolisyon hein pou Bondye komanse di menn sil poko fin jis nèt men nap kitel nan li komanse nan pwosesis entèg la menn sil poko fin dwat menl komanse kilè wap komanse hein pase si Bondye vin jwenn ou nan eta ou ye la ee ou pa prale non lel pa jwenn ou nan sans li nan sans ou pa prale ou pa prale. Nan Jenèz 6, vèsè 9, gen yon lòt sèvitè. Sa li menm afè l pa t bon menm avèk kote l te ye a. Ti mesye sa rele Noye. Latè pouri. Latè pouri nèt. May tout kote. Latè pouri.

Men se pou Bondye gade l di entèl li jis e li entèg. E pou Bondye lè Bondye gade w menm ki mache nan Siyon fòk Bondye di ou jis e entèg. Se esa a ou batay. Lè tout ap pale de doktrin la pèfeksyon ke mwen mwen fou pou li bagay sa ante m mwen menm. An se kretyon yo pa menm jan a lòt yo. Yo pa konprann ou non yo pa konprann. Pa yo pa ka konprann ou. E ki avantay yo genyen tou pou yo konprann. Men ou menm ou gon liy ou dwe swiv, wap swiv mèt ou, wap swiv Jezi. Nan tan Noye bagay pat fasil. E se sèl Noye Bondye te jwenn nan tout moun sou latè. Pa tèt bezwen kòmanse ak latè lap chache yon moun. Sèl Noye jwenn. Malgre latè te pouri men Noye tap fè sa Bondye mandel fè. Menm si kote w ap evolye a pouri, men ou menm se pou w fè sa Bondye mande w fè. Menm si nan travay ou ya l pouri, men ou menm se pou w rete dwat. Pou w rete dwat. Mwen m pa m pa janm travay nan faktori, m pa gen chans sa. Men gen yon sèvitè ki di m te eseye ede moun, menm si yo wè yo mèg, yo antre tou mèg. Chak maten yo antre tou mèg, chak apremidi lè yo lage yo antre, yo sòti gra. Vòlò vòlò konsa wi yo mete soutyen e kolan se nan kote bagay moun nan ye se nan sa lap travay la yo plen yo kounya m tande yo fouye yo ni antre ni sòti bon m pa konn si toujou konsa menm si tout moun nan sa si w ka nan sa ou menm nan kretyen w ye sèvitè kretyen w ye se pou pandan dife a sòti pou l tonbe dife devoran pou menm Bondye te retire kò w ou pa la ou menm wi. Plan Bondye pral kale a pral wouze a pou Bondye di non non non poko poko poko gon bagay m pral fè fòm retire moun sa fè ou konnen lapli a lapli pral lave kraze a pral tonbe Bondye di oh non non non fòm fon bwat fòm fon ti bato m mete moun sa pase li menm menm li pa nan lwa l se li entèg e sa Bondye fè pou Noye wi wi latè pouri Noye di non gon youn fòm fon bagay pou li. El peste no ye anmwee sa non non nou predikasyon ki gare de foli nou lòd ke mwen mwen te ka reflechi anpil avan nou ekzekitel nou te ka di non fòk gen yon dezyèm moun ki banm revelasyon fòk gen yon twazyèm moun fòk gen yon katriyèm moun poum bati yon lach yon tèt mòn oo fòm di non bon te konn pale fòl pale avèm tou pa gen moun lè ou voye ou voye palel bondye voye palel. Entèl vini, timoun vini, granmoun vini, jèn vini, di yon resi Bondye pa ka pale avè m tou. Bon, kisa pou l di w ankò la a? Noe pa t nan tout bagay sa a. Yon sèl pale Bondye pale a Noe, Noe fèm afè l li menm. O, se bagay moun fou nèt. Pou fè yon bato sou yon tèt mòn. Èske nou janm reflechi a bagay sa? Bagay pou n medite sou li. Pou w fè yon bato sou yon tèt mòn, yon bato. Koman nèg la pa gen anyen pou l fè pou nèg la depanse tout lajan sa a, tout kouray sa a pou l fè yon bato sou yon tèt mòn Letènèl dèzame? Bato pa fèt sou tèt mòn, bato fèt bò rivaj la. E yo fè yon ray sou li, lè bato a fini, gen yon lòt bato, yon pakèt estrikti ki mare l, wè, ra li, yiyip, mete nan lanmè. Wè kòman bato fèt, wè ki bò bato fèt. Men nèg sa a li menm, Bondye voye l fè yon bato sou yon tèt mòn. Se yon dènye tès, wi. Oh moun yo ap pale a pat pa konn bagay Bondye sa pat kwè nan Bondye sa yo mete pou nou wi yo mete pou nou wi men nou rete dwat li pa detounen ni a dwat ni a goch e sa pou fè tou ebyen li men sa nap preche w el kèk tan menm si moun nan ap pale sè w ap pale frè w ap pale se pou w rete dwat menm si zanmi w ap pale nou konnen enfliyans yo. Men se pou rete dwat. Mèt lakò ou menm ki kretyen ki kote pa ale? Gen kote pa al. Gen zanmi k pa pou ou. Fanmi w resi w kòm li gentan fanmi w deja. Men l pa ka zanmi w. Li gentan kouzin ou deja men l pa ka zanmi w. Li gentan kouzin w men l pa ka zanmi w. L ap detounen w byeneme. Lè movèz konpayi kowonplè bòn mès. Si w rete nan sèk e gade w gade w wè w detounen. Gen moun ki panse ou fò nou pa fò vre labib gentan gentan rale zòrèy nou li gentan di gade kote sa pa pou ou zanmi sa pa pou ou lè movèz konpayi koronp lè bòn bèz m pale a tout moun men tout moun pa zanmi m zanman m m pale ak tout moun men tout moun pa zanmi m fò kòmanse triye kiyès ki pou zanmi ou wi fò kòmanse triye wi fò kòmanse triye ou pa dwe enmi moun e pa sa m di w ou pa dwe enmi moun m ap pale w de zanmi. Pale bon kote w rive yo telman paye nan tèt yo telman tounen gwo konse yo gade w gade w wè e sa yo di a sa l di a gon pa de verite depi w tande nan pa de verite a zanmi m gentan tonbe lontan talè w wè po w bèl la ou konprann sa yap fè a fò w fè l tou sèvitè sèvant Bondye yo Bondye retire nou yo e nou konn mesye sa Enock Enock.

Sa komanse depi a depi jodi a la ou pa rantre nan afè moun ou komanse wi ou santi bouch ou renmen pale fou fon pase fon analize tèt ou ou wè ou renmen pale afè moun tou enterese w komanse pa al kay moun ankò. Kòman se pa chita lan sèk moun, lan fouk moun, ou santi ou renmen pale, ou wè lang nan, lang nan kòmsi fè anpil mouvman lan bouch ou, twò rapid, ou konprann ou renmen pale afè moun, ou kòmanse pa entèrese a bagay moun, ou kòmanse, fò ou kòmanse, ou santi dwèt la, men an gen dwèt ki twò long, konprann ou pa rantre lan boutik moun, lan biznis moun, ou konprann, ou konn santi dwèt la twò long, ou kòmanse zanmi m, mwen di nou nan nèt sa yon lè, gen de. Eeh pil gason ki trop pou ou. Avan ou te konvèti ou menm jèn gason ou te renmen fanm, ou te renmen jip fanm, gade kòmanse gen nimewo ou kòmanse siprime, kounye a ekriti yon yo ou siprime sou telefòn ou. Pran kè a. Ou wè ou wè lè w fè fèk fè sa, li pap li pap dous non. Ou konprann men, wap fin abitye kanmenm. E abitye ou te abitye avèk, wap fin dezabitye, wap fin pa dezabitye avèk sa yo. Kòmanse sèvitè Bondye, kòmanse fè yon bagay! Pa gen bezwen mèt la sone. Pap gen tan ankò. Tout sa map diw la e pou kounya wi. Depi wè ti mèt la fin sone n ale. Rèv bagay sa yo pap entèrese Bondye ankò. Se bagay kounya nap pale la. Ti mèt la sone kounya pou w al. Paske anpil nan nou ap fè stil sou Bondye. Li mande w pou dwat sèvitè, sèvant Bondye w dwat. Nou dwat. E nonm mache 300 zan dwat. Kò sa la ale. Li montre tou viv. Si son senkant an w manke, bay Bondye senkant an. Si son swasant an w manke, bay Bondye swasant an. Ase avan 2100 konbe la, 125 rive la, m pa vle di nou tout, ban m di pi fò pito, pi fò nan nou p ap la, si Bondye poko vini, apre santan wi. Mwen m p ap la. Ak 140 an sa, mwen fè tout tan sa a.

Depi yon fi al nan 60 an ou wèl nan yon bagay mari moun bagay bagay bagay gason moun te bagay son paw resi yo avèl mari w li ye ou resi yo avèl visye k lan kòl depi wè w nan bagay gason toujou visye k lan kò w ou gen 60 ou menopoze al eseye de moun eseye de timoun ti vant li plen lap chèche kote yon vyann epi w foure menl nan manje moun visye w ye. Ou menm gason depi w nan 60 ou pa gen menm enèji a ankò oh mèt bay vag monchè bay vag remize tèt ou e lavi a k remize w un tan pou chak choz e pa sa un tan pou chak choz rete a ti madanm ou bwè bave ti granmoun parèy ou wap wè nan tann ou e pou fè mwen wè w nan 60 an m wè nan w je konbati le bon konba e nan kouwòn de glwa a pou w ye kounya e li wap ret tann e la pou w ye depi w nan tan sa.

Donk frè byeneme lentegrite se Bondye ap ret tann nou nan sa. Donk e nou pa gentan pale anpil de yo non. E men nou ap kanpe la. Men sa m vle pou nou konprann maten an si w pa entègre ou pap wè Bondye. Si w pa entègre, si w pa jis, si w pa dwa, pa bay tèt ou manti. Pa bay tèt ou manti. Si jan w ye a pa bon, ranje kò w. Ranje kò w jis selon lavolonte de Dye. Kòmanse jodi a. Pi lwen gaspiye tan w. E tan mwen ap gaspiye. Gen moun e tan y ap gaspiye. Bay manti pa sa w pa gen. Tan w ap gaspiye. Yo pa ka fè w konfyans ak jèn fi moun tan w ap gaspiye. E wap ap re tou la non ton wap gaspiye se ton wap ga pigwa wap gaspiye ton viv jodia kòm yon dènye jou depi aje kòmanse chanje e jodia pou kòmanse chanje kòmanse chanje depi jodia paske lè dènye tanw lan lanmò a lè malè pral rive w la se yon jou tankou tout jou l ye wi. Chak jou tankou tout jou. Ou ka leve, ou leve, ou abitye bwose bouch ou, oubyen ou manje epi ou pran machin ou ale, epi ou tande lanmòg. Chak jou tankou tout jou l ye. Gon sekretè youn nan lekòl map travay o CIM ki mouri. Sou jou nòmal li mouri. Li dòmi byen pwòp a mari l byen pwòp san pwoblèm. Dayè te malad dèyè pat gen anyen li te malad li geri tout bagay bèl vi bagay sa yo epi l dòmi byen pwòp nan granm maten l leve òdinamò la fè travay li li fè 3 pa l tonbe pip li mouri on jou tankou tout jou se pa kòmsi on bagay nou panse pou mouri a gon pafwa gon posi non non non si moun nan malad ou ka prèt tann li mouri. Yon aksidan se yon jou tankou tout jou wi, ou leve nòmal, ou pran wout ou abitye pran an, pran wout la, e ou moute yon machin, epi anyen blip, ou pa la ankò. Pita m konprann nan lanmou a se yon lòt bagay eksetera non. Ou kanpe, bon m gen yon m gen yon demwazèl m fè kou nan secondaire, l manke m mouri, pral li al nan akademi 5 li di m. Lala fè bagay pou mwen. Oka ou se sòt kote li sòti ou kwè li pran li bote l lale sòti anba yon machin te tache epi pran malè malerèz la bon chans li gen fè l pa mouri wi men tout bò sa mak sesi mak sela mak patati yon kawotchou sòt anba yon machin bote l lale men se tou yon jou tankou tout jou èske te konnen yon bagay konsa t ap rive e ou menm sa w ap fè toujou la sa w genyen pitit bay Bondye ti rès la. Mwen konmen di sa wi. Bay Bondye rès laviw. Pa gen laj non pou mouri a. Pa gen laj pou mou. Pa gen laj pou mou. E si w mouri ou pa ou pat nan sans Bondye. Pa gen priyè ou ka fè pou ou. Pou vin nan sans Bondye pou sove non. Depi w mouri tou pa sove ou tou pa sove wi. Li a rezève a lòm de mourir avèk, apre kwa? Senyè adorab, nou pa anyen devan ou.